Ok ok ankò yn fwa nou salye tout zanmi e nou salye tout etidyan Gabèl Center Academy yo tout etidyan akademi Gabèl Center yo nòmalman jodi an n ap kontinye avèk kou Wordpress la. Avèk Wordpress la kote ke nou te pwomèt tou nou pral kapab rantre pi fon nan kesyon Wordpress la pou kapab fè sit entènèt. E nou konnen anpil nan nou, nou kapab òdè domèn nou jan nou te anonso li avan. Ou ale sou gabels pwen center pou kapab òdè e achte domèn ou epi e achte ebèjeman aske ou kapab gen premye sit pa w la si tout fwa se ou fèk kòmanse ansanm avèk nou nan premye videyo a nou te wè konsèp yo Nan dezyèm videyo a, nou te wè WordPress an jeneral, nou te ba w yon rale mennen vini sou tout e pwosesis yo, e nan videyo sa w ap gade la ki pral twazyèm videyo a, nou pral montre w kijan cPanel lan prezante, cPanel lan ki se sou li. ke ou pral bezwen e fè tout sa w gen pou w fè pa rapò avèk enstalasyon CMS yo e rapidman n ap monte sou cPanel. Lè w fin òdè w ap resevwa yon imel k ap gen link avèk e modpas avèk non itilizatè ke ou te chwazi yo pou kapab login nan espas ebèjeman w lan. Lè w achte ebèjeman, lè w fin achte non de domèn nan akonpanye de ebèjeman, ou gen yon pakedj avèk nou. Pakedj sa, se pakedj ebèjeman, depandamman de plan ke ou te pran, e w ap kapab antre sou cPanel. Cpanel la reprezante Janw wèl la la. Sa sou wap gade la sa se si panel gabel pwen center. Si panel gabel pwen center. Otomatikman ou rantre la ou login se konsa lap ba oul. Wap gade anlè an la li bay tout menu yo ki gen rapò avèk account ke w genyen an. Ou wè ou kapab logout la e osi ou kapab fè rechèch sa w bezwen an la Tankou si w ap enstale wordpress ou pa bezwen al chèche nan tout sa yo pou w chèche wordpress ou kapab jis tape e w-o-r-d ou wè l ba ou wordpress by softaculous softaculous la se yon pwogram yo enstale sou sèvè a sou cpanel la pou w kapab enstale wordpress si nou di jodi a nou pral enstale wordpress nòmalman nou sou cpanel anvan menm nou nou anvan menm nou ale pli lwen an nou fon rale mennen vini sou bon mwen fèmen sa otomatikman mwen fèmen sa mwen prale nan ok m login to cpanel. Jis klike ou login sou cPanel la ki se espas ebèjeman ke ou genyen an. Lè w login sou espas ebèjeman, w ap wè se la ke ou kapab kreye email account sou non de domèn ke ou genyen an. Tout sa yo se detay yo ye. Imedyatman ou fin gen ebèjeman, w ap kapab gade ladan l kijan ou kapab fè Tout bagay. Gen kèk bagay nou kapab fè videyo pou ou, kapab poze nou kesyon yo mande nou pou kijan ou kapab fè tèl bagay, n ap kapab fè l pou ou e pou adisyone avèk e tout sa ke n ap aprann ou nan kou sa. Nòmalman, ou gen diferan pwogram ke ou kapab enstale la. Nou gen diferan CMS depandamman de sa ke w ap fè a.

non sèlman depi ou fin peye ou achte ebèjeman li tou kreye l pou ou sa yo nou konfigire l nèt li tou kreye l li achte domèn nan epi li voye tout imel yo ba ou aske ou kapab login right away ou pa bezwen tann se mwen k pou valide l imedyatman ou peye tout bagay ou ap kapab aktive e ok nou nan WHMCS ok kounya nou prale nan videyo sa jan n di an nou prezante w si panèl la Nou pap rete twòp sou cPanel la, men nou pral montre w kijan w pral kapab enstale WordPress sou cPanel la nan yon brand new website. Tout domèn ou genyen yo la ou kapab gen aksè avè yo, men an nou di nou pral enstale WordPress nan yon sit demo anndan ebèjeman gabelle pwen Center. N ap enstale l nan yon sou domèn. Ok. Ok. Ki sa ke nou fè? Nou kapab chèche wordpress lan. Nou kapab chèche wordpress lan. Ou wè li? Wordpress. Se a wordpress nou pral sèvi. Ok. Li di, mwen deja genyen gabel pwen center ki se yon wordpress, shop pwen gabel pwen center ki se yon wordpress, akademi pwen gabel pwen center ki se yon wordpress. An nou di, nou pral ajoute yon katriyèm sit entènèt mph nou pral ajoute, nou kapab klike sou install pou enstale wordpress la kounya la nan sa lap mande w ki bò ke ou vle enstale wordpress la si w gade byen li ba w ki vèsyon wordpress ou vle enstale nou enstale dènye vèsyon an. e kibò w vle, èske w vle pou l sekirize? Wi, sekirize pa rapò si n ap fè komès, e menm sit òdinè yo kounye a, li mande pou l sekirize. Gabel pwen sentè, èske se la n ap mete l? Men non, n ap mete l nan gabel pwen sentè, men n ap kreye yon fichye anndan gabel pwen sentè, n ap rele l demo.

nan yon sou directory anndan anndan gabel.center la nou kapab fè ki sa nou kapab bay sit nou an non an nou redi my wordpress website m rele l my wordpress website ok si nou rele l my wordpress website nou gen sit description nap mete Demo Demosit by Elder Gabriel Li se yon sit demo ke mwen menm m ap fè pou m kapab montre nou. Wè la, li ba w opsyon pou w E miltisit la se yon vèsyon kote ke w ka gen diferan sit nan yon sèl administrasyon an, ke nou pa fin twò rekòmande paske l kapab parèt yon ti jan konplike pou ou. Ok, nou di n ap ba li username nan, n ap rele l demo. Modpas la tou, n ap di demo. Nou wè li? Ok. Ok, la ou kapab rantre email adrès ou. Epi, ou kapab chwazi nan ki lang ou ta vle sit la ye. Mwen menm mwen chwazi anglè. Ok, epi la, li ba w opsyon pou kapab chwazi yon tèm. Lè m di chwazi yon tèm nan, ou chwazi yon tèm, lè ou fin enstale l, se konsa ke l ap parèt. An nou di n ap pran, kiyès nou ta pran la? Se yon demosit, nou kapab pran sa. M wè l pa lèd non. Nou kapab pran sa. Ok. Home page lan. Li bay menu an. Ok. Nou fè select tèm. Nou fè ok peu importe sa ki parèt la epi nou fè install epi la nou kapab wè lap enstale la lap enstale wordpress la nan fichye ke nou te mandel poul enstale la anndan gabèl pwen sentè Wè li? Nou gen yon fresh website ki fèk enstale. Lè l fèk enstale konsa, li ba ou, li di Congratulations, the software was installed successfully. La nou kapab wè li di wordpress lan, e men ki bò adrès lan ye. Si nou bezwen al sou sit sa nou fèk kreye a, n ap klike sou sa. E administrasyon an se toujou menm non an. Anpi slash wp tirè admin. Se sanse konsa pou n antre nan administrasyon wordpress ke nou fèk kreye a. Men si nou di an nou gade, an nou fè yon look pou n wè kòman l parèt. Li ouvè yon lòt tab, di wè li, sa se sit ke mwen menm mwen fèk kreye la. Mwen fèk enstale l, men mwen poko customize li, mwen poko modifye l pou l sa ke m ta vle a. An nou di n ap lanse yon biz, ou wè ki biznis li ye? Se yon moun k ap vann krèm a glas. Se yon moun k ap vann krèm a glas, men non non nou te ba li a, li di My WordPress website. My WordPress website, ou wè li la? Nou gentan gen yon brand new site. Kounye a depandamman de E jan w vle l la, kounye a nou di nou pral rantre nan administrasyon an. Nou klike sou link administrasyon an. Tout link sa yo, y ap voye yo nan email ke ou te bay lan lè w t ap fè enstalasyon an. Li vrèman enpòtan pou konnen. Si se pa sa, w ap oblije tounen sou cPanel la pou w al kapab klike pou w kapab rantre ladan l si tout fwa w pa sonje yo. Ou klike sou admin. li ba ou administrasyon wordpress lan san l pa menm mande w kòd paske nòmalman ou fèk kreye l ou toujou sou wèbsayt la sa se sit la sa se administrasyon an sa se sit la ke yo rele front end yo rele sa front end kote ke sit la vizitè yo se konsa ke y ap wè sit la lè yo monte sou li men nan dashboard lan ki se back end ou tande Konn non yo byen wi. Fronthand ou byen sit entènèt lan kap piblik lan, Backhand ki se back office wordpress lan ou byen dashboard wordpress lan. Dashboard wordpress lan ou byen an fransè yo di tablo de bò wordpress lan. Tablo de bò pou wordpress lan se kote ke ki gen Kòm si m ta di w sa se kuizin nan. Sa se kuizin nan, epi sa se kote ke tout kouvè yo ranje sou tab la, kote ke tout moun gen aksè avè l. Nou konnen nan kuizin nan nou rele l dashboard oubyen tablo de bò, dashboard ou tablo de bò, epi sit lan nou rele l front end oubyen live website. An n ale nan dashboard lan. Kounye a nou nan dashboard lan la. Premye sa n ap fè. Nou bezwen konnen ke gen diferan bagay ki fè yon sit entènèt. Lè w nan dashboard la, w ap kapab wè, premye bagay li ba w, li ba w met bouton home nan ki gen non sit entènèt ou genyen an, epi la, si w vle vizite sit la, ou klike sou sa, l ap vizite sit la sou menm panèl la. Si w klike sou wordpress, ou klike sou dashboard nan menm meni an, li tounen nan dashboard la. Se sa k bon, lè w tou login sou sit lan, li fasil pou w konfigire. An nou pale de meni ki nan tablo de bò wòdprès la. Wòdprès ki se yon CMS. CMS ki vle di Content Management System. Sa vle di son sistèm de jesyon de kontni. Wòdprès se yon sistèm de jesyon de kontni. Kote nou kapab kreye atik, kote ke nou kapab kreye medya, kote ke nou kapab soumèt tout sa yo. Nou ranje yo nan fichye. nòmal, nou kreye atik yo, nou mete tèks, nou chanje yo, epi nou enstale plugin, nou enstale tèm ki pral pèmèt ou wè wèbsayt la depandamman de koulè ke ou vle a, ou enstale yon tèm pou sa, ki gen rapò a spò, yon tèm ki gen rapò a kwizin, yon tèm ki gen rapò avèk. sèvis yon tèm ki gen rapò se nan wo tèm ke w al chèche tèm ki an rapò avèk sa w ap fè a, premye sa w bezwen fè. Imedyatman ou fin achte domèn ou, ou achte ebèjman ou, ou antre nan ebèjman ou, ou sèvi avèk cPanel la, nòmalman se cPanel ke nou sèvi paske se li menm ki pi bon. Epi, Imedyatman ou antre nan cPanel ou, jan nou di a ou enstale CMS sa, CMS sa, oubyen pwogram sa ki se WordPress ki pral pèmèt ou kapab fè sit entènèt ou ta renmen an. Nòmalman, nou nan tablo de bò lan oubyen dashboard WordPress lan kote ke nou wè diferan menu. Nou genyen Premye menu an ki se Dashboard, nou gen menu sa ki se Home, nou gen menu sa ki se Update, nou gen menu sa ki se Post, tout atik nou pral kreye yo se nan Post nou pral kreye l, lè w mete cursor lan sou Post, ou wè l ba ou All Post, Add New Post, Category, Tag. Sa vle di gen diferan bagay ke nou kapab fè nan Post lan. Nou kapab gade tout Post nou yo si nou klike sou All post, li ba nou tout post ke nou kreye yo, kote ke nou kapab klike pou nou edit non an, nou fè quick edit li baw chanje non an rapidman san l pa ouvè e atik lan, li baw diferan fason ou kapab trash li, ou avle di pou delete li, pou efase l, ou kapab klone l, sa vle di ou fè l fè 2, ou bay lòt non an pou modifye l, ou kapab edit li tou pou. ou itilize yon builder kote ke sa w ap gade a se li menm w ap edit se sa k pral rann bagay la pi fasil pou ou a gen diferan tip de page builder sa vle di yon outil ke w sèvi pou kapab fè paj yo pandan w ap gade paj la li rann lavi w pi fasil pandan ke w ap fè paj yo ok nou prale la nou sot nan post nou di. Anndan pòs la gen Add New Post, All Post, Kategori, kote ke nou kapab chwazi diferan kategori, ok. Nou gen chokola, ice cream, pa rapò avèk sa nap fè a, Management, Offer, Plans, nou wè, li gen diferan kategori, e tout kategori ki pa liste yo, yap nan Uncategorized, sa vle di yo pa gen kategori, son kategori li pou tèt li. Ok sa vle di li pa twò klase. Nou gen tag kote ke wap kapab bay tag avèk diferan e yon seri de mo chak tag la yo gen menm tag ki gen men ki nan menm kategori. Se prèske yon lòt bagay e ke ou kapab atribiye a chak paj yo. E nou gen pati medya, se nan pati sa nou pral kapab mete tout foto anndan medya, nou pral kapab Upload foto yo. Ou pral kapab mete foto nan library an. Lè w klike sou media, li ba w media library. Si w vle ajoute yon foto, w ap jis klike sou add new epi ou pran la a, ou seleksyone fichye an. Li di w ki kote ou vle pran foto an, ou chwazi l epi ou fè open. Epi foto an ap parèt la. W ap kapab modifye non an, w ap kapab fè yon bann bagay avè l. Make sure ke Ou fè sa wap fè yo byen ou kapab mete bon foto ou pa upload bagay ou pa bezwen anndan pati medya e anndan medya osi ou kapab ou pa non sèlman kapab ensere foto men ou kapab mete videyo tou non sèlman ou kapab mete videyo ou gen tout tout tout yon seri de lòt fòma ke ou kapab ensere anndan medya aske ou kapab sèvi a avèk yo. Kit se te banner, kit se te imaj pou galri, kit se te videyo pou galri videyo, w ap kapab fè tout sa yo. Ikon pou diferan meni ou pral genyen yo, w ap kapab fè tout sa yo. Epi nou genyen paj Menu paj lan, lè w klike sou paj, li ba w tout paj yo nèt. Tout paj ou genyen sou sit lan, y ap afiche la. Ou kapab jis klike sou youn epi pou w kapab fè modifikasyon sou paj la. Lè l ba w paj la konsa, gen diferant fason ou kapab edit li. Ou kapab jis chanje tèks lan la, men ou kapab edit with page

Wè li? Mete staff. Wè li? Epi, m klike sou update, l ap save li, epi m fè ok, epi m jis fè close, li soti sou li. Sa vle di chak paj m vle chanje, se konsa m ap kapab fè l. Avèk yon template de baz, si se pa achte ou achte template sa, se yon vèsyon

di efase a fè kòmantè a dèfwa pou yo pa parèt sou sit lan, ou kapab jis enstale yon plugin pou kapab dezaktive tout kòmantè sou sit ou a. Ou kapab enstale lòt bagay, lòt plugin ou ta renmen, men ou kapab enstale yon plugin pou jis dezaktive l sou sistèm nan. Ok. Epi apre comment lan nou wè aparans. Se nan sistèm aparans lan pou w chwazi tèm. Ou wè li l bò tèm, lè w klike sou aparans, li bò tèm, customize, widget.

pou ou pa confuse, pou tèt ou pa yon ti jan vire paske ou fèk kòmanse. E ou kapab enstale diferan tèm, ou kòmanse travay ladan yo, travay avè yo pou wè sa k parèt pi byen an, epi konsa w ap kapab di ok, mwen kenbe tèm sa, m ap sèvi avè l Ok, mwen kite l enstale. E nan tèm yo, lè w ap customize tèm yo, ou klike sou customize pou w kapab fè chanjman ou fè modifikasyon ke w ta renmen yo. Lè w klike sou customize, li ba w sit entènèt la sou yon bò, epi ok, li ba ou diferan opsyon sou goch la. Diferan opsyon sou goch la, se la chak sa w chwazi, li ba w yon bagay diferan.

Fason ou kapab modifye tout sa. Nou wè paj yo, edit page, sa se edit template, sa se header and footer. Sa di tèt paj la, tèt paj la avèk pye de paj la, li jere nan pati sa. Sa se chak son paj diferan. Epi diferan paj yo parèt konsa. Gen youn se menu yo, home, about, contact, blog. Nou wè li, chak lè w klike sou li, li ouvri yon lòt tab epi l ba w opsyon pou w kapab fè, ou wè li, modifikasyon. Ou wè modifikasyon blòg la? Ou kapab fè l la. Ou kapab delete imaj, chanje imaj, chanje tèks, tout sa w bezwen chanje a, ou klike sou li pou w chanje l. Ou pa bezwen travay sou sa, ou tounen sou sa. Ok, nou fè bak epi nou tounen nan

Epi nan sidebar yo ou kapab enstale yon seri de module, container, ok, site identity, se la nou kapab chanje non site lan, ready, nou chanje non site nou genyen yan, nou chanje e tagline nan ki se slogan, epi la nou kapab e ajoute yon icone ki kapab paret le yap chèche li yo wè icone sa, anpil fwa li konn logo nou, men ou kapab mete nenpot lot imaj epi. Ou sèvi avèk li. W ap wè l ap parèt anlè la. Imedyatman moun nan klike sou sit la, lè w share sit la, se ikon sa k ap parèt ki se sit icon nan. Anpil fwa, ou fò konnen fòma yo. Fòma sa toujou kare, li 512 pa 512 pixels, pixels. Se konsa anpri lè nou klike sou meni, li ba nou meni ki genyen an. Meni ki genyen an men tout sa k anndan l. Si tout fwa nou vle retire yon bagay nan meni sa a, nou kapab jis klike sou li, epi n al pi ba, epi nou klike remove. Si n remove sa la, w ap wè blòg la ki te dèyè meni an la, li pa la ankò. Si m klike sou publish, sa vle di mwen save li, mwen retire meni ki te nan sa a. Sa vle di tout sa m pa bezwen m retire, epi mwen kapab mete sa ke mwen menm mwen bezwen yo. Kòman pou m ajoute yon bagay nan meni an? M klike sou add menu, epi m klike sou èske se yon paj ki deja la deja, oubyen èske se yon nouvo paj m ap kreye, m ba l non, epi m klike sou add. Si w gade byen, imedyatman mwen klike sou publish, si w wè, paj m fèk mete a, men n la.

Top level page to this menu. Chak paj m kreye, otomatikman, m pa menm al bezwen ajoute l nan sa, l ap tou rajoute nan menu an. M klike sa pou m deseleksyone l, epi m fè publish. Lè konsa, li p ap, lè m ajoute yon paj, li p ap monte. M kapab chanje tit menu an la. Ou wè li? Epi, si m fè back, si m bezwen delete menu sa m pa bezwen l, m jis delete li. M fè back. Ok menu location li bay wè li menu prensipal la li di nan menu prensipal la kiyès m vle chwazi m chwazi scooter epi m fè publish nou wè li sa vle di m chwazi menu prensipal ki pou sit lan m chwazi l la lè m tounen ankò m al nan widget widget lan se la ou kapab enstale tout yon seri de module Ou wè li, m kapab di m ap enstale tout resan e atik ki pibliye yo, m ap ba l yon non, epi m di men konbyen li dwe ba e afiche, men ki konbyen l dwe afiche, epi mwen kapab ajoute l, anpi m fè add, epi l ap kapab ajoute kote ke mwen mete l la, nòmalman nan sidebar, si sidebar m te konfigire l agoch, l ap parèt agoch, si l te konfigire adwat, l ap parèt adwat, depandamman si se sou blog post lan. Lè klike sou blog post wap wè tout sa m te mete nan sidebar lan ap parèt men dabitid paj dakèy la anpil fwa nou pa mete sidebar nan paj dakèy la poukisa se pou kapab prezante sit lan jan l pwòp ou wè li la li bay ti tit lan kote ke bar lan e background nan jon sa son bèl bagay. Se sa k fè premye sit ke w ap fè, pran san w, ou kapab chwazi ki koulè, ki template ou ta renmen, epi ou kapab fè yon bagay swa. Wè sa, si nou di n ap transfòme sa an e-commerce pou nou vann e sou entènèt, n ap jis ajoute e woocommerce lan pou nou kapab fè enplemantasyon yo e. Epa nan wordpress la nou genyen kou e-commerce lan ki sanse apa, swit avèk kou sa wap kapab pran e-commerce lan paske ou menm tou ou kapab vann pro sèvis ou, ou kapab fè sit entènèt pou moun, wap kapab fè yon sit entènèt pou moun kapab plase òdè sou sit entènèt ou a pou yo kapab achte sèvis ou yo pou yo mande w pou yo fè sit pou yo e wap kapab fè sa aprè ou fin aprann kou wordpress lan ou vin pran kou e-commerce lan nap montre w kijan pou enplemante wordpress senp sa bon nap sèvi avèk menm wordpress senp sa pou nou enplemante l pou nou vann pou nou pwosès tranzaksyon sou li aske ou kapab wè kijan l ye sèlman nou kapab chanje diferan sa yo nou mete sèvis pito tankou nou mete nap vann pwodwi men nou mete e n ap vann sèvis, nou p ap vann pwodui sa yo men n ap vann sèvis kote ke moun nan ka achte logo nan men w, l ap ka achte, l ap mande w sèvis pou w fè sit entènèt la pou li, kote ke w ap ba l yon package, kote ke se ou menm k ap achte non de domèn nan, ou ebèje non de domèn nan pou li, konsa se kliyan w l ap ye epi tou ou menm w ap touche nan men l nòmalman, l ap peye w nòmalman pa diferan metòd de peman ke w ap mete sou sit entènèt ou a. Ou wè li pou home page setting nan, sa se youn nan bagay ki vrèman enpòtan, kote ke nan home page lan ou di kijan ou ta renmen home page lan parèt, paj dakèy la, premye paj ki sou sit entènèt ou a, premye paj ke moun y ap wè a, ou di home page, Ou chwazi ki paj ou vle pou home page la. Ou gen dwa konfigire diferan paj. Epi pou blog, post page ki se sanse blog lan, ou chwazi yon paj blog. Tout moun k ap fè sit entènèt, otomatikman, yo toujou fè yon blog, yon blog post, ou bi ki se post page lan, pou yo kapab pibliye tout atik yo pibliye. Nòmalman, y ap kategorize tout nan yon sèl espas ke yo rele blog pou yo fè piblisite.

Men, pou pi bèl, anpil moun yo pa fè l konsa, yo kapab mete atik tou nan yon pòsyon anndan wèbsayt la men yo toujou kreye yon static page. Epi yo pran home page, epi pòs yo nan blog post. Epi yo fè publish, epi ou fè back, lè w fè back, kounye a si tout fwa ou pa vle menu sa yo parèt, ou kapab jis fè hide control. Ou wè li? Ou gen aksè avèk sit entènèt ou a kote ke bouton play la ou jis fèl epi ou fè tout sa parèt. Lèw sou li konsa tou, si w ta renmen gen yon apèsi de e fason lap parèt sou vèsyon mobil yo paske nou pap fè yon bagay ki statik men yon bagay ki dinamik. Se pou sa m konseye nou wordpress lan aske nou kapab kòmanse e travay nou gen de moun ki fè de milyon de dola jis pou yo si yo sèvi avèk wordpress. yo enplemante biznis yo fè tout afè yo. Nou wè, lè nou klike sou ikon sa yo, sa se pou desktop, sou lò òdinatè, ki gen gran ekran, sa se pou ekran mwayèn yo, tankou yon tablèt kèlkonk, se konsa l ap parèt sou tablèt la, kote ke nou wè tout bagay byen parèt, epi swa, epi lè nou tounen anwo nèt, nou kapab pran telefòn yo, men ki jan l ap parèt sou telefòn. Ou klike sou meni an, epi li ba w diferan meni yo, li ba w tit lan oubyen logo ke w ap mete nan tèt la, wè li, esmay, wè li, li ba w tout bagay yo len dè lòt, li vin san se yon sèl kolòn, lè se sou telefòn mobil yo se yon sèl kolòn, moun nan jous e voye l monte avèk dwèt li, li wè ki jan tout bagay fonksyone. Nou tounen sou desktop la ankò, epi nou kapab, si nou klike sou sa, l ap fèmen. e panèl la sa, li tounen nan dashboard la, nan tablo de bò w lan, kote ke li ba w tout opsyon yo. Nou gen diferan opsyon la, men opsyon ki esansyèl lè w fin enstale wordpress, se ale nan aparans, tèm, customize. Aparans, tèm, customize. Se sa y la w ap kapab e antre pou w fè pou customize sit entènèt ou an pou chanje idantite an, pou chanje non, pou chanje pou ajoute meni, se sa yo ki esansyèl. Epi nan pati pye de paj lan, footè an, pye de paj lan, ou pral mete kontak ou, ou pral mete yon apèsi de sa w ap fè a, ou mete yon newsletter an, se moun nan kapab antre email li, epi li fè submit, ou vin gen email moun sa anndan wèbsayit ou a kote ke ou kapab voye mesaj bay moun sa chak fwa ou pibliye yon bagay. Li bay kontak ou, ou pral kapab chanje sa, sa yo se nan page editor a, nan template editor a nou pral chanje sa yo, quick link, diferan link ke ou ta renmen moun nan aksede avè l, ki kapab menm link ki nan menu yo, epi open hours, depandamman de sa ou vle bay. bay nan sa se fason ou fè tout bagay vin dinamik pou moun nan aske l kapab ale kote l vle. Sa se te yon overview de kijan ou kapab enstale wordpress epi diferan menu nan wordpress yo, kijan pou aksede e pou fè modifikasyon de baz yo aske ou kapab gen yon sit entènèt ki non sèlman konplè kote ke l gen. header li gen menu li genyen yon lòt blòk la ki reprezante yon imaj de baz avèk yon fon el genyen yon atik ki gen yon imaj ki prezante sa w fè a el gen yon lòt pati ankò li gen yon lòt pati ankò ki diferan ki prezante diferan spesyal ke ou genyen ou ka mete diferan sèvis ke ou bay e ou ka klike mete bouton pou di moun nan pou l kapab order otomatikman ou prezante meni ou pi ba toujou. Sa vle di se blòk pa blòk. Epi ou prezante ekip ou, oubyen ou prezante tèt ou, depandamman de sa ou fè a. Epi pye 2 paj lan ki genyen tout enfòmasyon esansyèl, link esansyèl, enfòmasyon ke ou ta vle pataje ansanm avèk moun nan. Sa se te yon rale mennen vini sou wordpress e nan videyo k ap vini an, nou pral kapab montre w ki jan pou w kapab e customize li. Si nou di nou pran sit sa ankò, nou di n ap chanje l, n ap chanje l nèt Yon lòt fason. N ap prezante dòt pwodui, n ap prezante dòt imaj, chanje imaj, chanje tit yo, epi prezante dilèt sa ke nou pa bezwen yo, prezante sèvis nou, prezante tèt nou, epi konsa nou kapab jere diferan paj ki genyen yo, nou wè li, chanje diferan paj ki genyen yo, monte sou yo, kontak fòm nan, kijan pou modifye kontak fòm nan, epi konsa w ap kapab manage wordpress pou w kapab non sèlman fè biznis, men pou w kapab e sèvi pèsonèlman, e konsa tou gen anpil lòt bagay ki kapab vini ansanm avèk li. Pa bliye nou te antre nan cPanel e de cPanel nou te enstale Wordpress, Enstalasyon WordPress, nou antre nan administrasyon WordPress, nou montre w kijan pou enstale template si nou ta deside di nou di nap chanje template lan, nou klike add new nan tèm, nou di nap chanje tèm nan, nap mete tèm magazine sa. M pral montre w, wè, tèm magazin nan, li tou ba w aparans, men ki jan l ap prezante. Si nou di nou fè install, se konsa ou kapab enstale yon nouvo tèm ki vrèman esansyèl, ou kapab jwe avè l epi ou fè activate pou w aktive nouvo tèm nan. Lè w aktive nouvo tèm nan, kounya ou bezwen wè ki jan l ap parèt, ou fè customize. Ou fè customize, lè w fè customize kounya li prezante w menm tèm nan, li prezante w lòt tèm nan men li ba ou diferan bagay sou li. Kounya pou w fè tout yon seri de chanjman, kounya w ap di wè li, li di magazine new demo, wè li. Ou kapab jis klike la se chak sa ou enstale nou wè li pou disable comment li gen tout yon seri de opsyon ladan pou kapab modifye epi pou kapab fè tout bagay parèt jan ke ou menm ou ta vle a gen tèm lè ou enstale tèm yo li mande aske ou enstale osi sa yo rele data demo yo. Lè yo di demo data yo, sa vle di demo ki se te atik, ki diferan imaj ki genyen pa rapò avèk tèm nan, li konn mande ou, fòk ou enstale yo aske tèm nan kapab parèt jan ke ou menm ou ta vle l la. Wè, nou kapab retounen nan tèm. Nou retounen nan tèm nan, nou aktive premye tèm nou te enstale a. nou sanse kite l avèk li. Ebyen, chak tèm ou enstale, l ap prezante w bagay yo diferamman. E sa k fè li vrèman enpòtan. E nou pral montre w ki jan tou ou kapab achte de tèm ou menm ou ta renmen gen yon tèm sou tèl bagay, ou ale ou achte tèm sa ou ta renmen an epi ou enstale tèm ou lè w achte tèm nan ou download li ou enstale l epi ou konfigire l menm jan ou te konfigire sa gen tèm ki gen plis opsyon ladan yo imedyatman ou fin enstale l l ap ba w tout enfòmasyon yo aske ou kapab fè modifikasyon an se te Wordpress nou te prezante w nan seri sa, nou di w mèsi ou menm ki ap swiv ansanm avèk nou. Kisa n ap mande w? N ap mande w pou w kapab envite lòt etidyan, envite lòt moun ou konnen ki enterese a web design pou kapab aprann ansanm avèk ou e konsa w ap kapab jwenn moun pou w kapab pataje konesans ou tou, pou w kapab pataje ide pou ou kapab avanse. Pa bliye ou sou ou nan academy pwen gabel pwen center. Se san se sit sa ke nou genyen nou fè pou kapab ansenye ou. Nou genyen diferan plan. Si w ap gade nan membership, nòmalman nou genyen yon vip access ki se 299 dola sèlman pou ane a. Ou ap kapab gen aksè a tout kou yo nèt nèt nèt nèt nèt ni ICAM live ni live sound nou gen anpil kou kap prepare nou gen anpil kou ke chak jou nap upload sou sistèm nan nou gen wordpress nou gen kou enfòmatik pou debutan nou gen internet radio nou gen zoom nan tout kou sa yo deja aktif ni Icam live la, ni zoom nan, ni wordpress la, e nou gen e-commerce ki pral akonpanye wordpress la pou nou kapab avanse. E nou gen diferan lòt pwofesè osi nan dotre peyi, nou genyen pwofesè ki pral travay sou montaj videyo, kijan ou kapab fè montaj videyo, kijan ou fè foto, Nòmalman foto pwofesyonèl, kijan ou kapab enstale yon seri de bagay, enstale yon stidyo nòmal, kote wap gen de zimaj, kote ke anpil aparèy chè e pwofesè nou yo ap sèvi, wap kapab wè tout bagay sa yo. E nou osi gen yon plan ki se yon bous detid pou tout teknisyen RTLA yo, ou kapab wè li la nòmalman. Tout teknisyen rtl a yo, yo gen bous detid anndan. Ou menm ki ta renmen gen yon konsiderasyon si tout fwa ou pa kapab achte yon grenn kou, ou ta renmen gen yon konsiderasyon pou vip access lan kote ke w ap gen tout kou yo nèt nèt nèt nèt nèt nèt nèt pou ane a, ou kapab toujou kontakte nou. Toujou kontakte nou nan email ki anba a, ou klike sou akademi, a commercial gabel pwen center ou lap kapab kontakte nou e konsa nap kapab reponn ou ou byen nan bouton sa ou wè k make la ou kapab klike sou whatsapp lan ou byen ou voye yon mesaj whatsapp ou byen ou kapab rele nou sou telefòn nou ok nou di ou mèsi ou menm ki gen yon kesyon ou kapab kontakte nou pa whatsapp pou kesyon an e nou genyen tès yo tou ki pral vini nan Nan fen chak kou yo pral genyen yon tès avan menm nou kapab remèt ou sètifika lè tout fwa ou fini avèk kou yo. Se konsa nan Academy Gravel Center nou pap sèlman ba w kou yo epi that's it men nap ba w yon tès. e n ap ba w yon sètifika ki akonpanye sa ke ou menm ou aprann nan pou w kapab sètifye ke ou te aprann ansanm avèk nou. E anpil fwa tou, sa ka rive nan tan k ap vini yo, ou kapab jwenn de kontra ansanm avèk nou, ou kapab menm fè kòb ansanm avèk nou. N ap di nou rete swiv, rete swiv tout modul k ap vini yo. Ou kapab klike sou next kou ki anba a, si w gade anba a, w ap kapab klike sou kou ki anba a, ou kapab retounen ou klike sou bouton agoch la oubyen bouton adwat la pou w kapab chanje kou depandaman de kou ke ou menm ou vle a. N ap di mèsi anpil a tout etidyan nou yo, n ap di nou kenbe la.